Cheri sa w panse de sa? Ah mwen konnen bagay feyton mwen renmen gade bagay sa yo.
Oh se feyton ou renmen gade epi w fè mwen pèdi tout tan m la epi mwen gen pou m ap travay cheri. Ebyen cheri m fè w plezi e sa w renmen m jis fè w plezi. Ok finalman kisa w renmen ou menm? Kisa w renmen ojis? Ou konnen feyton mwen renmen gade bagay vye film bagay sa yo mwen pa enterese. Oh vire tounen mwen renmn chak sa mwen renmn mwen chèche fè kòmsi m ta di w e lè mwen panse l ap fè w kontan epi rapid ou deklannche sou mwen sa se bagay mwen m pa ka konprann mwen menm. Bon poukisa w te ap fè tout tan ak lizaj Lili? Jè avan yè poutèt yon kòb mwen voye bay yon neve m kòman ou deklannche sou mwen rapid ou fè de pa pou kapab frape m? Bèy sa fè w te kouri te kite kay la pa vre?
Non piga bliye mwen te kite kay la se vre

Ok, men ou pa janm kapab imajine non, jan de lanmou mwen gen pou ou, ou pa janm kapab imajine anyen ditou. Sa vle di, mwen pa ta konnen si se doute ou doute, tout sakrifis mwen fè, se kòmsi se lave men siye atè, fè de djòb, pa kite w travay, m ap peye bil, m ap fè tout bagay, epi ou pa janm kapab konprann ditou ditou. Se m pa doute de anyen non Ròmòn, m pa doute de oken lanmou. Pwoblèm ki genyen cheri ou gen twòp gwo san. M pap baw kafe ankò non. Chofè la pral baw kounya m pap baw kafe ankò. Se pa kesyon se twòp kafe ou gen mwen se chokola la wap ban mwen kounya pa vre paske ok mwen imajine lè mwen te fè kont ou kòman ou te ou te konnen byen viv ansanm avèk mwen ou te tote tankou yon ti zanj byen viv ansanm avèk mwen bon e tout sa mwen te fè te pozitif kounya bon tout vire m vire ou jwenn li an negativite m pa ka konprann anyen ditou ditou. De même pou mwen tou chérie lò te lèm te fèk ansanm avèk ou pat gen gwo san konsa non nou te konn pran tout tan nou lè fini lontan ou konn pranm soti avèm mennenm fè ti soti tou sa kounya ou pa fèl ankò m men travay la pa banm tan tou chérie ou konnen travay la pa banm tan m imajine w map fè 2 djòb tout sam bezwen se eseye konprann mwen se eseye konprann mwen jan kem ye a eseye chèche yon fason pou viv avèm byen.

Nap fè jwèt la, nap fè jwèt la. Li ba li. Ale ou menm ale. Ash! M pèdi boul la mesye. Nèg sa yo e alman yo ye. Bay li mesye. Ok. Ouvè. Bay misye.
Ah bon m rele ti bone paske m te vle rele l ap nan douch lan paske m pa t vle pase apèl la devan madanm mwen dèfwa lè w ap pale ak fanmi w sa sipoze.
Se ekip sa a fòm gade ekip sa a wi. Kèmese! Apa tontonm kap relem la? M pap pran apèl la.
Oh Manti Bone fini pran lajanm nan li pèdil nan aza kounya map map relel lap fè stil Map retounen lapèl la ankò.
Ti soti vakabon menn fin rele tontonm menn fin rele tontonm fin ba tontonm tripotay menn e kwaze mwen poko kwaze avèk misye wi tonnè krazem mesye nenpòt kote m kwaze avèk misye bay mwen fout mandem kisam pral di tontonm la.

Tout sa ou pa bezwen rive la tonton, ou pa bezwen ap eksite, ap eksite, ap pale anpil tonton. Ou pa kwè lan devan tonton. Bon ou okipe yon moun deyò kap baw tripotay antre mwen menm avèw tonton, epa sanm ou ye tonton. Tonton banm esplike w. Ah E pa vre tonton e pa vre tonton e pa vre tonton Ou konnen moun ayiti e konsa yo ye depi yo bezwen yon ti bagay nan men w fò yo rele w fò w ba w tripotay poukisa w oblije pran nan tripotay tonton. Gade, m ap fini avè w ti bone, m ap fini avè w paske yo di m ke se aza w jwe avèk kòb la. Gade. Mwen gen poum fè w rantre isit lan pou w wè kòman travay ye travay pa dous apre sa ti bondye map fini avè w map fini avè w wi map fini avè w. Mwen tonton e pa vre e pa vre tonton wap fin avèm pou bon bon ok ou fin avèm tonton kotem gad bon e ou menm ki tout mwen bon gade mwen te gen problèm se ou menm mwen rele se ou menm ki sove lavim bon sou sou fin avèm tonton kisa ou vlem fè tonton ou okipe an ou okipe moun deyò kap bò tripotay kap bò tripotay.

Eba ou wè m te di w tout bagay, m te di w tout, m te di w se manzè k fè m anvan tonton, ou pa ka, m pa ka gon fanm, m pa ka gon fanm tonton kap ede m, kap fè manje, kap fè tout bagay pou mwen tonton epi tou pou m ta, pou m ta blo l tonton, non tonton sa pa ladan tonton non, mwen te di w tout bagay tonton. Kòman?
Bagay fi an se pa konsa l te ye? Monchè ki moun k ap pran pran pawòl nan bouch ou? Ou menm lè w di yon moun kouri, se chita pou moun nan chita. Tout pawòl nan bouch ou pa verite. Bon tonton, an palan sa tou, bon, ou menm ki nan peyi blan k ap travay di, k ap travay di, k ap leve chak jou, al travay, si w pa fè yon tès sou madanm ou menm, sa se ou menm, sa se ou menm ki pral konnen l tonton. Pa e si yon nèg gon fon e pa paske ou pa fèl konfyans non fòw fè tès sou li baz.
Kòman sa ti bonè? E, bon ki pawòl bredjenn wap dim nan la? Bon ki mòd jan de pawòl sa wap vin lage nan kòlèt mwen la? Fò mwen fè tès sou madanm mwen? E ou menm, se tès ou fè sou e sou paw la ki fè w te metel deyò a? Gade ti bonè, ou wè jan de bagay sa yo, se bagay pou pale avèk bredjenn parèy ou. Gade, male tande ti bone, male tande paske wap banm bonm yon ekip pawòl kwochi la, yon ekip pawòl bredjenn, pawòl sa yo se avèk bredjenn pa yo pou pale yo tande. Male, paske lè travay mwen rive la fòm al travay. Enben ok, enben ok tonton, nap fin pale tonton, map, map e rele w, wale? Enben ok. Pa gen pwoblèm. Sè ooh! Laj jem poze m la tonton m vin rele m yon kòb li te voye ban mwen li vin rele m baay ap pede pale anpil Antou la ka wè piti an fò m al nan dèyè piti an wi fò m al nan dèyè piti an wè m pral nan m prale nan riyèl lotbo a pou m wè si m pa wè piti an pae piti an fè tonton m rele m ap pede joure m bon kounye a si m pa jwenn kòb nan men n ankò kiyès k ap lakoz piti an k ap lakoz fò m al nan mouda mesye.
Mesi. Defwa e pawol la toujou di ou toujou bezwen yon pi piti pase w. Defwa neg la ka di yon pawol ki bon vre wi. Fo mwen pase yon test wi. Map pase yon test pou fi a pase m pa ka nan 2 job map peye bill, voye kob bay fanmi, fe tout kalte bagay. Epi epi mwen pa janm janm teste pou m konn koman bagay yo ye. Ap fon tès vreman. Ebyen dakò. Bon m pral eseye benyen la pou m konn kòman sa ye. Li a la men map fon tès li.